Nou gade ke Bondye son Bondye ki a lanvè. Nap sèvi yon Bondye ki diferan. Lòm fizik. Bondye li menm li spirityèl. Lòm limite. Bondye san limit. Lòm mechan. Bondye pa mechan. Lòm ipokrit, Bondye lwayal. Lòm gen yon kòmansman, Bondye se Alfa. Lòm gen yon finisman, Bondye se Omega. Lòm, tout lavi lòm gen yon graviti k ap rale lòm desann anba tè. Tankou m ta ka di w lòm deviz li se pou l antre anba tè a men Bondye li menm se monte l ap monte pi wo. Yon Bondye alanvè. Tout sa ke Bondye fè konpare avèk lòm ou wè s on Bondye ki alanvè. Li pa menm bagay menm avèk lòm. Bondye li menm kote l jwenn glwa l? Kote Bondye triyonfe? Nou ta fè yon etid vandredi swa epi gen yon sè ki tap pale epi sè a di konsa ke poukisa ke Bondye kite satan ap sabote moun nan, kalote moun nan? Lè sa Satan triyonfe. Chak yon moun nan yon òm de Dye, yon fam de Dye rive nan yon nivo kote bagay la grav pou li, l ap pase pwoblèm man, Satan triyonfe. So, petèt jodi a ou kab di sa tou ou menm, jan ke m wè lavi m ye, pwoblèm ke m genyen, Sa ta ap triyonfe sou mwen. Jan bagay yo grav la vre sa ta ap triyonfe. Monchè jan m pèdi kay sa a sa ta triyonfe. Jan m pèdi pitit sa a sa ta triyonfe. Jan ke m pèdi travay sa a sa ta triyonfe. Jan ke monchè m wè lavi m mizerab la la a sa ta triyonfe. Jan demon yo anvayi kay mwen la satan triyonfe Laèn nan ki anndan kay mwen satan triyonfe Lèm gade mwen jan mari a madanm nan pitit la ap viv sè frè manman papa satan triyonfe Lèm gade ka legal la genyen an satan triyonfe sou ou menm tou maten an ou gen dwa ap di ke satan triyonfe sou ou. Men m ta vle fè w konnen ke Bondye se yon Bondye ki alanvè. Sa w wè a, sa w panse a, sa w imajine a, li pa janm sa. Li toujou diferan. Lè n gade nan Sòm 139, vèsè 13, li di, Bondye, ou mete m ansanm ti kal, depi nan vant manman m ou mete m tou piti. So, pou nou ka detaye jan pou n ka konprann je Bondye a lanvè, lè yon bagay ap rive w, lè w nan yon moman de preparasyon, ki sa k pase, ki sa k rive w? Pa egzanp, lè yon moun parèt, lè yon fi di mari l oubyen mari a oubyen madanm nan li fè yon tès li jwenn ke l ansent. anndan fanmi an paske yo di nou ansent menm jan tou lè Bondye di konsa ke lap parèt gen yon pwomès Bondye fè yon vizyon li di konsa m pral baw yon kay m pral baw yon travay m pral baw yon mari lè w jwenn espwa ou gen yon plan ke Bondye parèt devan w li di w konsa m pral monte wo avèw kèw kontan. So alors men kounya men fi a li menm ki ansent kounya gon kè kontan anndan fanmi an paske nou ansent e pandan ke nou ansent la kounya la nou poko konprann sak pral fèt epa menm lè nou di nou ansent la bebe a soti se pa menm lè nou di nou ansent la yon timoun parèt premye de twa mwa k pase yo gen fi bebe a konn vrèman. Li ravaje moun yo, sa k ap vomi, sa k pa ka manje. Gen youn m konnen li pa ka pran sant pafen. M te avè l. L ap gade m la. Ou vle m al achte manje byen ta. Pot manje a, se pa manje sa ke m vle. Se yon lòt manje ke m vle. Ki vle di, bebe a ki anndan w lan, se vre ou kontan ke w ansent. Men l pap sot kounya. Senk mwa pase, timoun nan ap ba w kou. Gen pa de vizit doktè ke pou fè anvan pou w fè pitit la, anvan pou w akouche. Moun ki konn ansent, fi ki konn ansent pase mizè. Sak fè tout gason ta sipoze ba fi respè pou sa. Nou di w Bondye son Bondye ki a lanvè, nou pral eksplike w nan ki sans. Lè timoun nan rive sou 8 a 9 mwa menm li pral fè li pral akouche. Se lè sa bagay la pi grav toujou. Lè sa l pi rèd toujou. Li pi move toujou. Fi a ap rele l pran tranche, l ap kriye, l ap rele. Yon bon nouvèl ou pran sa gen 9 mwa men w fè 9 mwa ap soufri ou pa ka chita ou pa ka kouri ou pa ka kanpe ou pa ka manje sou nevyèm mwa a bal ap konn pi rèd wap rele wap kriye men Gon sèl vizyon nan ou menm. Pwomès 9 mwa a ki te fèt la, fò pitit la soti. Menm si manman ap rele lap kriye, bagay la grav vre tristès la lap rele kan timoun nan soti, yo ba manman an kenbe timoun nan, tout 9 mwa k sot pase a disparèt otomatikman. Li pa chonje anyen ankò. Eske vrèman vre, nan moman sa a, lè w te ansent la, lè w t ap soufri a, eske vrèman vre, kiyès moun ki jwenn triyonf? N ap avanse devan toujou. Gen yon banbou ki rele banbou chinwa. Banbou chinwa sa a, se yon banbou m ta ka di w li menm, e se yon banbou ou gen dwa plante l, li tankou m ta ka di w yon ti nòt, yon ti pistach. Lè w plante banbou chinwa a. Ou gen dwa fè nenpòt 5 mwa wap bal dlo li nan bay la pi rèd nan pistach la pa janm ale toujou lè ou fè 1 an wap bay banbou chinwa a dlo li poko janm fè anyen toujou ou fè 2 zan wap bay ou plante banbou chinwa a li poko janm leve toujou li stil anndan ti grenn nòt la toujou. 3 zan pase banbou chinwa a banbou a menm wap bal dlo wap nouril li pa janm ka leve toujou pafwa nan lavi a gen bagay wap fè li konn fè ou gendwa fè nenpòt 1 mwa ou gendwa fè 1 an ou gendwa fè 2 zan ou gendwa fè 3 zan anyen pa mache. Men, banbou chinwa a fò kontinye ba l dlo. Fò kontinye ap wouze l toujou. Sous bouke nan wout li pap janm leve. Chak jou leve fòk ou ba l dlo, fòk ou ba l dlo. Lè nou gade nan Ezayi 35 vèsè 4, li di tout moun konsa ki dekouraje, pran fòs, pa bezwen pè. Bondye ap vini, l ap vini ba w reskou. Nan vin sove ou, nan vin ede ou. Se sou katriyèm ane a, sou katriyèm ane a ke banbou chinwa a resi pete. Nan ti bagay tou piti ke l ye a, tou piti yon ti grenn pistach, se sou katriyèm ane a ke l resi pete. Pi menm lè banbou chinwa sa a pete tou. Lè m di w sa, li pran l sèlman 8 semèn. Pandan 8 semèn nan, banbou chinwa a monte jis 80 pye. Si kankou w kanpe w ap gade banbou chinwa a, lè l fèk pete, w ap gade banbou a k ap grandi devan w menm. Li grandi chak inèdtan, chak 30 minit, chak segond l ap grandi. Pandan Katran li pa janm fè anyen men jou Lèlèl rive poul grandi a lèl pete sot anndan chèl la monchè l monte m ka konprann yon elefan lè yon elefan ansent son bagay ki dwòl son bagay ki amazing pi gwo bèt ki egziste sou tè la nan tè Sèch la se yon elefan. Se sèl yon balèn ki dlo pase l men balèn nan se nan lanmè l ap viv. Men sou tè, len da. Se yon elefan ki pi gwo. Lè yon elefan ansent, se pa a 2 mwa li fè pitit la. E pa 3 mwa. li fè pitit la oubyen 4 mwa lè yon chen ansent chen an sèlman fè timoun nan apre 60 a 64 jou pafwa 63 jou nan 2 mwa depi yon chen ansent li akouche. Si w gen dwa ou menm k ap viv nan lavi a epi ou gen yon vwazen w wè vwazen an gen yon ti Honda li genyen l ande achte ti machin nèf l ap fè sesi epi w menm w ap ye toujou kounye a la w ap reflechi w ap di konsa gade gade jan epi lè elefan ap gade kounye a elefan wè chen an ap akouche Chak 2 mwa m ansent premye mwa pase anyen pa fèt dezyèm mwa anyen pa fèt twazyèm mwa anyen pa fèt katriyèm mwa anyen pa fèt li fè 6 mwa elefan an ansent pi rèd epi chen an gentan akouche li menm 3 fwa kounye a men elefan ak chen an kap gade kap fon konpetisyon kiyès kap fè pitit pi vit. Kounya la ou menm moun ta ka diw ou kanpe pafwa ou gen dwa wè yon moun moun ap fè kay moun ap fè sesi ta fè se lòt bò men ou menm ou la wap soufri toujou men anndanw ou ansent ou konn kisaw vle fè epa 9 mwa elefan pran poul fè pitit la 1 an pase elefan ansent pirèd chen an menm la fèk kara fè pitit. Kounya chyen an m konnen chyen an pa ret nan figi li fon di konsa a monchè ou pa ansent vre tann dat ke w nan levanjil tann dat ke w ak Bondye ou di w gon sentespri anndan w tout moun ap fè pitit tout moun ap fè kòb tout moun ap viv tout moun ap jwenn kay tout moun ap jwenn manje ap jwenn gwo djòb ou menm ou poko janm akouche toujou poko gen anyen ki sot anndan w toujou ou la w ap soufri toujou tann dat ou ouvè legliz sa tann dat Anh ou marye ou poko janm fon pitit fi toujou pou fon pitit gason toujou kilè wap mete fri maryaj la manman ap plenyen papa ap plenyen sak pase ou ou fin lekòl ou poko janm ka travay toujou tout redi ou redi ou pa janm ka pwospere ou si ke ou ansent msispèk chen an di elefan a monchè jwe wap jwe ou pa ansent monchè. Tann dat map fè pitit poko janm fanyen toujou 1 nan edmi pase elefan ansent pi rèd nan Pou moun ki konn fè 9 mwa ansent yo elefan di l konn fè 1 nan edmi l poko fè pitit nan 1 nan 7 mwa l ansent pi rèd nan Ou pa menm ka wè si elefan ansent.

M sispèk elefan di chè mwen m pa lave w Se vre ke mwen anpil bagay ap fèt nan lave w Men mwen menm sa m ta pot anndan m nan s on elefan Ou gen w bann ti pope nan lavi w menm s on elefan k t anndan m So pou w fè yon elefan nan lavi a fò w pa pè ansent Fò w pa pè kenbe l anndan w Fò w pa pè soufri Fòk ou gen andirans Paske sa k ap sot anndan w la s on elefan l ap ye Ou p ap fè ti pope Jou Bondye delivre w la s on elefan k ap sot anndan w. Sa lap baw la lap kraze tout ti pòpi yo konbyen ti pòpit pou fon elefan konbyen ti jè pou ka gwos on elefan wap fon bann ti jè mwen menm se son elefan kap sot anndanm sou Bondye sa lap ba ou a mdi Bondye son Bondye ki alanvè. Prepare ou nap gade nou wè David ki rive on kote. David li menm, se te yon nèg, m te ka di w, ki t ap pran swen bèt. Pandan ke misye ap pran swen bèt, epi Bondye voye pwofèt Li a pou al chache yon wa. Pou l al chache wa a, lè l rive, tout pitit, tout frè David yo, yo rele tout bon, li di pa yo m chwazi. Kounye a la, lè yo resi rele David. Yo pran lwil. Yo Mete oksyon sou misye. Yo wen misye. Yo di David nou chwazi ou kòm wa. Menm jan avèk fig ki te ansent la. Menm jan elefan ki ansent la. Menm jan ak banbou k fè katran pou grandi a. David gen disetan. Yo di David, Ou pral wa. Kounye a, yo di David, Nou pral wa kounye a la. Nan moman sa, m ta di w kounye a, sa David ta fè? Li ta kòmanse pa al nan jaden ankò. Li ta kòmanse fè bagay yo diferan. Sa David fè kounye a li menm, se lè sa a l ap pran swen bèt pi rèd. Okontrè, ki djòb papa David ba l fè? Se pou l ap pote manje Ba moun ki nan lame a 17 tan. Ven tan pase li poko janm wa toujou. Lèw ansent lon bagay anndanw sa Bondye ap ba ou a li pran tan. Se vre ke yo di ou gen pou wa David. David gen 25 lan poko janm wa toujou 26 zan poko janm wa toujou 27 an anyen pa fèt okontrè yo di David konsa se pou pran manje pou al pote bay frè ou ki te nan lame men pou montre w yon bagay pandan ke wap soufri a pandan ke ou gen 17 an ou gen 3 zan ou gen 4 an ou gen 10 zan ou ansent la anyen poko sot andan w toujou a Bondye gon bagay li pral ba ou ki gran. Ou pral akouche yon alefan. Se nan tann, se nan pase mizè, se nan pot manje David tande Goliath egziste. Se nan moman soufrans la ou pral jwenn yon gran choz fèt. David resi wa. a 30 ans menl redil soufri li pat janm di konsa non Bondye chwazim kòm wa papam pa pral bagay bèt ankò m pa nan bagay mouton ankò m pa pot manje ankò li te toujou respekte moun Bondye son Bondye ki a lanvè Job nan yon sitiyasyon pa gen moun ki janm vrèman konsantre de lè Job te gran nèg lè Job te rich. Lè Jòb te gen anpil lajan, kiyès Jòb te ye? Jòb rive nan yon pozisyon m ta ka di w kounye a la, gen yon tchalennj, gen yon paryaj ki fèt. Men pou n ka klasifye sa, gen anpil moun ki pa eskolè, yo pa fin konprann ke lè yo di konsa, pitit, the fils of God. Pitit dye yo, yo monte anlè a, y al kote Bondye. Pandan tout pitit dye yo monte al kot Bondye, epi yo di konsa, Satan monte al kot Bondye tou. Men, mo sa a li menm, se yon mo ebre li, ki vle di al chatan. Al chatan, lè w gade mo al chatan, li pa vle di Satan. Se konsa ke yo vin tradui l atravè letan, avèk lè y ap chanje non yo. Dakadou y ap tradui yon diferan langaj, men alchatàn vle di yon pwosekitè, yon konsyans, yon dout, yon ban m eseye, yon avoka opozan, yon konsyans. Kedou gen dwa gade l fason pa w, men kankou m ta ka di w Bondye fè w gade nan sans alchatàn vle di ke Bondye gade li wè, li di a non mwen menm M konnen ke son Bondye a lanvè m ye, men gen lè Jòb a lanvè tou. Paske sa Bondye ap tann pou tout lòm fè, Jòb pa fè l. Bondye son Bondye ki alanvè. So Bondye ap tann pou Jòb mechan, pou l fè anpil peche. Ap viv anba chal. Pran pòz son bon moun li ye, ou pa kanpe sou anyen Jòb. Tout sa w genyen ou pa make moul, ou manje afè w tou sèl. Bondye ap nòmal Bondye fon gade nan al chatan nan kredi li ta ka dwe yon dout, yon konsyans, yon panse èske gon lòm ki lanvè sou latè? Paye w, li ka fè mechanste, li ka touye w, li ka ba w pwazon, yon madanm ka kite w apre senkantan, apre ventan. Gen nèg ki fè 15 20 tan avèk yon fi epi lè sa l divòse. Tout tan k pase yo san valè. Yon pitit ka kite w. So Bondye di non non non non non lòm pa sipoze alanvè. Se mwen k alanvè. Pase bagay mwen yo m fè yo alanvè. Bondye gen lè Jòb alanvè. So nan al chatan ki vin di m ta ka do pa satan vre. Ki al di Bondye sak pase la se nan konsyans Bondye Bondye gadel wè tout lòm a lanvè li di li tout lòm pa lanvè men genlè Job a lanvè so banm fon esèy Bondye se sèl moun ki konn revoke w ki fè w travay pou li so Bondye fin revoke satan menl fè satan travay pou li chak jou se sèl anplwaye ki fè sa malgre w revoke wap travay pi rèd. Kounye a lame Bondye kounye a ki alanvè a ki sispèk ke Jòb alanvè. Li di konsa, M pral tcheke pou m wè si nèg sa gen nati yo lanvè m nan. Yon Bondye alanvè sou èske gen yon lòm alanvè sou latè vre? Nan sa m pral di yo, mete tèt ou kounye a nan plas Jòb. Anvan w kouri di s on istwa, anvan w kouri tout e ka fè l, pran konsyans ak lavi w. Ou menm, Lòm ki pa alanvè a. Paske tout moun konn sa yon lòm ka fè demen. Yon lyon, depi yon lyon fin manje, li pa grangou ankò. Ou mèt pase kote pa mègde w. Yon lyon. Depi lyon an fin manje vant li plen se bay l ap bay ou mèt pase kote pa okipe w. Lòm non ka fin ba l manje, ou gen dwa benyen l epi l pral mòde w. Li gen dwa pase men sou ou, l ap konpoze l ap karese w men l pral grafonyen w. So lòm nan li menm li pa lanvè. Ou gen dwa, lè yon moun fè yon bagay, fò w ka di konsa, ah se lòm. Tout moun ka di sa. Pa gen anyen lòm ka fè sou tè a pou w pa di konsa, ah se lòm. Li touye yon moun, se lòm. Aksidan fèt, so lòm. Li chich se lòm, visye se yon lòm, adiltè a se yon lòm, fònikatè a se yon lòm, kraze legliz a se yon lòm, fo pastè a se yon lòm, fo pwofèt a se yon lòm, akizatè a se yon lòm. Pale moun mal eh son lòm yon nèg ki tripòt eh son lòm nèg kap fè koudeta eh se lòm yo fin vote Jovenel Moïse yo vle al ankò eh se lòm kote nèg ap travay la lè gen dechoukay li krazel boule magazen an deske li pa gen djòb eh se lòm menm djòb ou te gen ou fin boule kote a depi maten ou pa gen djòb lòm. Trayi manman w, lòm. Joure papa w, lòm. Tout lwa k egziste yo, paske Bondye konn lòm pa alanvè, lòm dwat. Tout pask nan sans do lòm dwat la, tout sa ke w predi de lòm, li posib. Poko janm panse yon lòm ka fè yon bagay alanvè. Kòm ta ka di w, O! M sezi! Sa w ekspèk de lòm nan e sa k ap fèt. Kanmenm. Men kounye a Bondye gade lòm li di tout lòm nèt dwat. Men genlè gon lòm alanvè sou latè menm jan avèm. Banm fon tyeke. Kounye a l di kot nèg mwen revoke yo? Kote tout demon m revoke yo? Kote tout satan m revoke yo? Vim pale w m gon djòb pou ou. Al anba a. Fè yon dife leve. Epi pran yon dife. Nan tout chan kote Jòb genyen manje. Kote ki genyen mayi, ki genyen kòn, ki genyen pitimi, ki genyen diri yo. Boule tout nèt ban mwen. Pa kite anyen nan jaden misye. kraze tout bannann, kraze tout patat, tout zannimo, tout bèt ke l genyen nèt, tout bagay ki egziste nan lavi Jòb, detwi tout Satan, paske m ba w yon djòb pou w fè, al travay pou mwen, al boule tout byen misye genyen nèt. Lè Jòb leve denm maten, lè l gade l wè dife nan chan, lè l gade l wè tout bèt ap mouri, tout kabrit, tout bèf ap mouri, tout kochon, tout ti bagay li genyen, tout poul yo, tout ti bèt yo, tout kodenn, tout. Then tout bagay nèt boule nèt lè sa. Kounya la a tout demon kanpe ap gade epi yo di konsa nou konnen ke lòm dwat nòmalman l pral joure Bondye. Jan m konn lòm dwat monchè pou yon nèg ta vin lakay ou mete tèt ou nan plas Jòb pou yon nèg ta vin lakay ou nèg la boule tout jaden w. Imajine tout jaden w nèg la boule. Ou gon kès lajan l boule kès lajan an li pran chèk ou li boule chèk la l antre anndan bon li pran tout lajan nan bank ou l antre anndan kay ou nèg la di konsa ou konn sa k pase m ap pran tout ti bagay ou genyen l antre anndan kès kofrefò a l antre tout bagay li pran tout lajan k anndan kès la li vin li pran tchayna li pran kabann. Li pran zonye, li pran matla, li pran gode, li pran frijidè, li pran stov, machin a lave, epi l pran tout, epi l di w konsa, sa w pral fè? Se sa k rive Jòb. Bondye di, tout moun di konsa, jan lòm dwat, jan l konn ki jan lòm ye. Monchè, yon nèg ta vin boule jaden m ann Ayiti, yon nèg ta vin manyen yon grenn bannann ou yon rejim bannann, ou ta gen pou w wè yon nèg ap vòlè yon poul ann Ayiti? An Ayiti lontan, lè yon nèg vòlò yon kabrit lontan, konbyen sa yo fè? Yo met kabrit la sou tèt ou, yo mare l sou tèt ou pou ap make di men vòlè kabrit. Pou yo imilye w nan tout zòn nan. Kit ou te grangou pakè. Ayiti lontan, lè yon nèg fè vòlè lontan, yo konn koupe men w. Yo pran w mete nan, yo gen yon dife nan recho, yo foure moun nan dife an Ayiti. Yo vòlè tout bagay ou mesye. Depi se sa Job genyen yo pran tout. Kounye a demon yo di konsa tout lòm, tout egzistans, tout anj ap gade. Demon di konsa gade sa lòm dwat la pral fè, li pral joure w talè Bondye. Epi kontant y ap veye mesye. Tout bagay fin boule, Job met ajenou. Li di, Bondye, mwen ba w glwa lè m pèdi tout manje m yo, m pèdi tout sa k anndan kay la. Travay la m pèdi, m ba w glwa, Senyè. Se vre m pèdi zannimo yo, m ba w glwa. M pèdi jaden an, m ba w glwa. Tout sa k pase, m ba w glwa, Senyè. M pa gen pwoblèm. Yo mèt pran yo. Tout bagay sa yo se vanite yo ye. Men Bondye, mwen menm, mwen ba w glwa. So Bondye di, Gade yon lòm lanvè, mesye. Apa Jòb te lanvè menm jan avè m? Jodi a, èske w se yon kretyen ki lanvè? Eske si Bondye ta pran yon bagay nan men w jodi a, ou ta pèdi yon bagay konsa, ou ta pèdi yon travay, eske w ap di Bondye m ba w glwa paske m pèdi travay la? E si yo ta fèmen bèk èkant la, eske w ap di Bondye m ba w glwa pou sa? Monchè, Bondye di a nèg sa gen lè l anvè. Epi kounye a la demon yo di konsa. Bondye di konsa, Nonnonnonnonnonnon, m sispèk se poko sa toujou. Ann fè yon lòt bagay kounye a. Bondye rele tout nèg li revoke yo li di satan vim balo w li di demon vim balo w m pral fè w travay pou mwen paske mwen menm m konn revoke nèg m fè yo travay ou swa fè gon fèt ki pral fèt nan fanmi Jòb epi kounya madanm pral ladann pitit pral la pitit fi pral la fanmi pral la kouzen pral la tonton pral la matant pral la. M vle pou voye yon van anndan kay kote yap manje a pandan yap rele a detwi tout lavi tout moun nèt pa kite yon grenn viv menm timoun ki pi piti a detwi tout nan lavi Jòb monchè m konn lòm dwat la fwa sa a l pral aji nòmal monchè menm dlo savan parèt vre lan tran anndan tout kay la kote moun yo ap manje a moun yo ap viv yap pran plezi yo yap griyen dan yo yap bwè wine yap manje epi mère la parèt anndan kay la l kraze kay la. Depi se pitit Jòb te genyen, ni pitit fi, pitit gason, sa k te timoun, sa k te granmoun, frè, tonton, matant, sè, kouzen, depi se moun ki atache avèk Jòb, tout nèt menm mouri anndan. A! Kounye a la, monchè, tout moun kanpe ap gad Jòb. Yo di, Nèg dwat la, li pral fè yon bagay. Tout moun ap tann zòrèy yo pou Jòb vin joure tonton an. Paske monchè lòm dwat, paske anyen lòm nan li menm lò bagay rive l, li konn sa l pral di. Mezanmi pitit, wap tann pitit lontan, tann dan wap mande Bondye pitit, ou te gen yon ti pitit gason, epi kounya w ansent. Premye bagay ki fèt mezanmi, timoun nan mouri. Ou pèdi timoun nan, ou pral akouche ou pa kouche l, oubyen l konn fèt k fin fèt l ale, de twa zan l ale. A monchè, si w ta konnen se Bondye k ta fè sa, sa w tap di misye? Imajine yon nèg ta parèt anndan lakay ou, Nèg la di konsa l pran kouto epi l sakrifye yon pitit ou aah ou tap joure paske lòm dwat monchè tout moun ap tann lòm dwat la pou l vin fè sak nòmal la men Bondye alanvè a di konsa m sispèk misye ka alanvè tou epi Jòb parèt li di Bondye pa gen pwoblèm ou pran pitit fi m pa gen pwoblèm pitit gason m pa gen pwoblèm M fè avòtman pa gen pwoblèm ou pran travay la pa gen pwoblèm ou pran manman an pa gen pwoblèm ou pran frè sè a pa gen pwoblèm ou kraze kay la avèk tout ti bebe yo k anndan l la tout moun ke m renmen tout moun ke m apresye yo pèdi valè fineray ke w fè m fè ou fè m antere plizyè moun ou fè m kriye ou fè m rele Men Bondye, monchè mwen menm k rele Jòb, m pa p on lòm dwat, m s on lòm lanvè menm jan avè w, paske yo di piti tig se tig, e piti tou mye Bondye. Misye met ajenou ankò, li di Bondye, nan tout mizè m, nan tout pran yo m genyen an, misye pran rad li chire rad sou li, li di ti se rad ki chire rad li, li kriye, li rele, li kriye pou chak ti moun ki fèt, pou chak moun ki mouri, misye rele, li kriye, li di men Bondye, Nan lamantasyon mwen, nan krim yo, nan pwoblèm mwen yo, bagay la grav, se vre Senyè, men Bondye mwen ba w glwa, mwen ba w glwa, mwen ba w glwa. Lè sa a Bondye di konsa, Li triyonfe sou ou menm ki panse ke Satan ap triyonfe. Jòb ap ba w yon leson. Jò map baw yon leson kounya l rive kounya la yon moman kounya Bondye di konsa monchè nèg sa twò lanvè nou pral fè yon lòt bagay paske lòm nan sevre m konnen ke w pèdi pitit sevre w pèdi madanm sevre w pèdi pitit fi men w ka ansent yon lòt fanm ankò. Ou ka gen yon lòt kay ankò Jòb, ou ka gen yon lòt bebe ankò, ou ka gen yon lòt machin ankò, ou ka gen yon lòt travay ankò A Jòb m konn sa m pral fè w M konn sa m pral fè w Kote nèg mwen revoke k ap travay pou mwen gratis yo Vin m pale w Men m p ap touye w non Jòb men m pral frape lavi w M pral fè w pè men m pral pran maladi pou fè moun wont ou menm Mwen mete boul sou kòw mwen mete piz sou kòw depi m atake lave w wap rele anmwey depi sa ayisyen wè k egziste prèske tout sa ki nan fè nwa yo pifò ladan yo menm si al nan bondye depi yo malad bagay la grav yo pa nan griyen davèk ni pastè ni bondye yo pran wout ayiti dirèk ya chache ougan paske depi lavi a menase yo pa nan griyen davè w. Bondye konnen lòm dwat. Nòmalman si w malad w al kot doktè yo di w pa gen anyen bon al fè yon tcheke pou wè sa k pase m ki jan fè m malad m gon tèt fè mal m gen boul sou kò m pye m ap grandi a non non non maladi sa pa senp non. Anvan m kontinye m pral bay ayisyen yo m ap di n kèk bagay ayisyen k ap tande m. Tande m byen. Labib di gon tan kap rive ap chaje ak fo pwofèt. Ban m di w yon bagay. Menm jan moun ki nan Bondye anba fo pwofèt chaje fo ougan. Se moman fo ougan. Dayè pa gen ougan menm ankò. Chaje fo manbo. Tout moun ki rele tèt yo ougan se fo. Tout ki se manbo se fo yo ye. Ou konn kote ougan yo ye ak manbo yo? Tcheke fo pwofèt yo. Ou al nan peristil la gen manbo ankò. Ou pap jwenn ougan ankò. Se nan fo pwofèt ou jwenn ougan. Tout manbo nèt se pwofetèz. Bon m di w yon bagay ou pa wè tout prèske pou w al wè yon pwofèt fò w peye fòk gon lajan k bay lè w al wè yon ougan lontan gon kòb pou w depoze peye vizit la tcheke pwofèt yo pou w wè kounya pou w ale nan kèk bagay kote k gen mirak fò w achte yon tikè etazini tikè konn vann 200 dola. 300 dola pou al kote yon pastè yon pwofèt ki pral pwofetize nan lavi w. Bondye di w konsa te gen yon te gen yon bridj te gen yon pon ki te kraze antre lòm avèk Bondye men jou Jezi desann nan li kreye yon pon nan mitan dlo a nan mitan rivyè a kounye a ou menm ou gen aksè dirèk sou do Jezi kankou pon an pou pale ak Bondye. So si w bezwen Bondye pwofetize avè w, tcheke Jezi. Si w bezwen yon bon ougan, tcheke Jezi. Ou bezwen yon bon manbo, tcheke Jezi. Si w lòm malad, se pa Ayiti pou w al achte tikè, pou w al nan Titoo Denis, pou w al Jeremi, pou w al Jakmèl, pou w al Miragwàn, pou w al Desous, Latibonik. E pa la pou w ale nan Pwen Okap pou w al chache lwa, pou w al di konsa sa k rive la, maladi a pa senp. Se Jezi pou w chwazi. Kounya la Bondye di konsa monchè jan lòm dwat monchè m konn kanmenm a wi jan bagay la ye a m konn sa m pral fè depi w atake ayisyen al pral kot ougan kanmenm li pral nye Bondye kanmenm depi l malad li pral di maladi a pa senp kanmenm lap fon vire ka kèk divinò epi tout fou ou pa konn sa men monchè bby men sa k pase Jòb malad Jòb kòmanse gen bouton depi nan pye l bouton ap se. Pii kòmanse gen san. Tout sòt de maladi antre sou Job. Job pa bon menm. Bagay la grav tout moun ekate misye. Kounya la gen 3 zanmi misye gen. 3 homme de leader. Nèg yo pa ret kot Job. Yo di Job, janm wè w malad la, jan w ye a la, monchè w nan mechanste. Job di non. Job ou nan vòlè. Job di non. Job ou te nan adiltè. Job di non. Ou nan pale moun Job mal. Job di non. A Job monchè ou si pat fè kèk kout lang sou moun. Job di non. Ou pap veye kèk moun kèk ti vwazen kèk moun kèk ti vi moun wap veye jip non. Job di non. Ou konn vòlè kòb la kòlè Job. Job di non. Ou pa fo pwofèt Job. Job di non. Madanm ou pa fo pwofetèz non. Ou pa konn vann mirak Jòb non. Jòb ou pa konn peye moun ou pa pran pòz yo tonbe non. Jòb ou pa konn di konsa se sèl mwen ki ka bay moun pwofèt ka pwofetize non. Banm diw Bondye ka pale avèw dirèk lè yon moun diw se pwofèt li ye li parèt devanw li diw konsa tèl bagay tèl bagay si Bondye pa konfimel se manti pagen anyen ke Bondye ap di yon moun diw poul pa konfimel moun ki mache ansanm nan wap wè yo chak Bondye pale avè yo ansanm lè Bondye voye yon mesaj ba yon moun li gentan konfimel avèk moun nan deja nòmal fòk gon bagay ki diw konsa sa Bondye dim nan li mache ak moun nan mte santi sa deja aa mte gon avans deja se vre. Paka parèt ou dim konsa tèl bagay rele mann fè 5 ans li poko janm tande vwa Bondye se pitit Bondye m ye tou pa gen moun ki pi pitit Bondye ke lòt se pitit tonton an m ye ou wè lap dim lap pale avèm dirèk pa voye ti frèm pale avèm. Ou pa ka ap vin pou yon moun pa lave m e mwen menm m pa pitit ou m ye? M pa pitit deyò, pitit Bondye m ye si w pa lave m anvan fo pwofèt la vin di tètè. So kounye a la a men Jòb malad, mesye yo di konsa Jòb, monchè nou sispèk tanperaman w ye a gen lòt nan kamoken. Li di non! Prelan nan bann san prèl li di non prelan nan èzili misye di non non non non èzili je wouj misye di pa nan èzili je wouj pa konn pike moun non pa konn pike moun ou pa konn ba moun kout flach mwen menm jamè se jòb defann tèt li paske lòm espèk pou lòm dwat monchè jan w ye a la pou n eta sa pou malad konsa monchè pou bondye ap frape w konsa jan bagay la rive a jan la vouye a monchè ou gon bagay wap fè k pa nòmal. Kijan w fè chak ou ansent ou pa ka kenbe timoun nan? Gen lè w nan dyab machè. Gen lè yo te vann vant ou. Lòm pa pa di w bagay nòmal la. Ou poko janm marye toujou. Antann dat ou poko marye toujou. A gen lè yo pa gen, gen lè yo mare fanmi w mare ou pa p ka jwenn gason nan lavi w. A legliz la poko grandi toujou. A gen lè Bondye va te rele w nan levanjil la vre monchè. Yo gen pou yo pale, yo gen pou yo pale, yo gen pou yo pale, y ap di tenten, y ap di tenten, paske lòm nan gen yon ekspektasyon lakay li, sa k rive w la gen yon rezon k rive l. Jòb di, Se pa vre, se pa mwen menm. Monchè, nèg yo krisifye misye, yo joure misye. Konbyen fwa nan lavi a ou konn rive yon kote Moun ap di konsa se saw fè. Ou inosan wap peye pou koupab. Ou pa fè anyen mal men yo jije w. Yo pale w mal nan katye wap mache. Ou pa konn kisak sou do w sa yap di. Pi pwodyab ou. Se legliz ou prale wap redi. Wap priye lè swa. Yo pa konn ki relasyon ou gen avèk Bondye trè wo a anlè a non. Men moun yo pale tenten yo pale tenten. Paske moun nan wo pou kou rive nan yon nivo. Li pa konn si se ansent ou ansent. Si son elefan ou pral lage talè. Li pa konnen l pale tenten. Kounya lè Jòb wè sa, Jòb di konsa, Ki m pral fè yon bagay. Jòb mete ajenou devan Bondye, li di, Bondye, m vin pale avè w. Kounya la nèg yo di, Jan Bondye, jan Jòb mete ajenou a, Bondye pran nan zen. Ahh fwa sa Bondye Trump pral pete fyèl ou ak jouman. Kounya tout nèg gentan prete zòrèy yo tout anj tout demon ap tann pou Job kraze Bondye paske se sa lòm ta sipoze fè monchè ou pèdi manman ou pèdi pitit ou pèdi kay dife bagay lajan men kounya men sante ou prèske mouri ah non pa nan Bondye menm. Job di Bondye m rele w jodi a mande w tanpri Bondye lage yon chatiman pou mwen pou sa m fè k pa bon an touye m menm men Bondye anvan w touye m fè m wè sa m fè k pa bon an montre l devan m paske w gon kamera k ap televizye k ap anrejistre tout peche k fèt sou latè montre m sa m fè a Bondye montre m kisa m fè a men lòm di m se sa m fè m ap peye montre m sa m fè a. Y ap pale anbann bagay de ou, men pa gen okenn prèv. Selon moun parèt li di w konsa yon moun pa bon, moun nan mechan, s on move pastè, o s on masonronj pastè sa ye, s on ougan li, anvan w kouri kwè, di ban m prèv. Moun nan just nou bay do moun ou just dakò, kounye a pou w sakrifye moun nan. Move zanmi. Pe podyab moun nan. S on misye di Bondye m vin poze w kesyon, ban m prèv sa m fè a, paske m pa chonje mwen menm. Paske se glwa map baw. Ke Bondye parèt avèk pi gwo powèm ki egziste nan tout tan dè tan. Li di Jòb, fon vire gade pou wè anlè a pou wè èske ou wè solèy la klere? Kiyès moun ki klere l? Li di Jòb mwen mande yon bagay anvan ke ou te fèt, lèm tap kreye fondasyon lemond, kote ou te ye Jòb? Jòb bouch Jòb pe. Li di Jòb, èske w wè etwal k anlè yo? Se mwen k kreye yo grenn pa grenn, pa grenn, pa grenn, pa grenn. Jòb, kote w te ye? Jòb di konsa, li pe. Li di, èske w wè rivyè yo k ap desann, kaskad yo? Èske w wè pwason yo k ap vole, tout sòt de koulè? Ou wè papiyon, ou wè zwazo, ou wè bèt, ou wè tout sa k ap fèt yo, bèl flè, ou wè jan y abiye? Kiyès ki kreye yo? Lè m t ap kreye yo, Jòb, kote w te ye? Jòb pe bouche li paka reponn li di Jòb ou pa wè ou menm kap respire la souf kandon la mwen k mete l ou pa konekte nan kenn kouran elektrik kap fè w mache non Jòb kote w te ye lèm tap kreye bagay sa yo Jòb èske w konnen ou konn wè nyaj la van kap vante a kote l soti Jòb lalin kap klere w lèswa kote l soti Jòb èske lèm tap kreye lalin nan w te egziste Jòb pe bouche li pi gwo powèm ki egziste sou latè. Lè sa Bondye resite l, Jòb pe bouch li. Men, jodi a, se vre, m ka konprann ke bagay la grav pou ou. Depi w timoun w ap soufri, ou leve mal, ou gen dwa sou ou, tout moun ap mache, men ou menm, ou sou de pye w, ou pa gen de pye, ou se sou yon chèz woulan ke w ye. Ou menm, tout moun ap fè pitit, ou pa janm fè pitit. Mwen vivan toujou. Si w te konn lè Renie Bondye ou te konn joure Bondye mete w ajenou di Bondye konsa m mande padon Senyè m pa t konprann Letènèl mwen panse Senyè ban m di w yon bagay si w ap di satan triyonfe paske w pèdi yon timoun paske w pèdi yon travay ban m di w kisa k rive Nan moman sa a, pandan Jòb fin ap pèdi tout sa l genyen, li mete l ajenou devan Bondye. Lè l pa gen anyen, l pi ba, lavi l prèske fini, li di, Bondye, mwen ba w glwa. Lè sa a, Bondye jwenn pi gwo triyonf, pi gwo glwa ki egziste, ke lòm ka bay. Lè w gen yon machin, ou di, Bondye, m ba w glwa. Sa se nòmal, paske lòm dwat. Bondye ba w yon pitit. O, mèsi, Bondye, pou pitit la! Legliz la chaje ak moun. Mèsi, Bondye, Mèsi Bondye men lè wap soufri nan yon legliz ou fè 13 ans ou fè 12 ans ou fè 14 ans kenbe la pi Bondye diw konsa men elefan se lè sa Bondye jwenn triyonf se nan mizè ou yo lè bagay la pi grav pou ou epi ou pa janm nye Bondye si w vle ba Bondye glwa pa tann lè w rich lè w gen yon milyon lè w gen yon bèl kay lè w gen yon pitit lè w gen yon mari lè w gen yon madanm lè Bondye ap bay moun viza lè w gen rezidans la Tps lòt gen kounya ba Bondye glwa ladann kounya wap fè jèn wap rele anmwree ba Bondye glwa pandan ke wap manje pousyè devan bak sirik lò genyen an bat sirèt lò genyen an wap fè chany ba Bondye glwa nan chany la wap pote ba Bondye glwa nan bourèt la kounya nan moman sa pa tann ou gon machin kap fè kazoum ki gen esiw ba Bondye glwa ba Bondye glwa kounya pandan wap vann dlo an Ayiti a pandan wap vann ti kawòl la bay Bondye glwa Kounye a, se lè sa Bondye triyonfe menm, lè bagay la pi mal, lè l pi grav, lè w malad la, lè w gen lanmò a, epi Bondye wè w kanpe, l di, Konsa m ba w glwa, Bondye triyonfe. Lè sa a, Satan pran kalòt, li pran kout pwen. Pa panse paske bagay yo grav, sa t ap triyonfe sou ou. Se lè sa a Bondye triyonfe. Men ou menm, fòk ou pre gason sou ou, fè bagay yo alanvè. Fè bagay yo a lanvè paske ou gen yon Bondye a lanvè di Bondye wi m ba w glwa senyè bagay la grav m ba w glwa senyè m pa ka je m pete m ba w glwa mwen sou day m ba w glwa mwen bèbè m ba w glwa m pèdi yon ponyèt m ba w glwa m pèdi kè m pa ka bat m ba w glwa m pa gen kidni m ba w glwa letènèl malad nan zo m ba w glwa M gen sifilis m ba w glwa Letènèl M gen tout maladi Senyè m ba w glwa Tibèkiloz la m ba w glwa ladanl Letènèl Maladi san m ba w glwa M gen dyabèt Senyè m ba w glwa Mwen fè sik Senyè m ba w glwa M gen tansyon m ba w glwa M pèdi yon pye m ba w glwa M pèdi de pye m ba w glwa Menm si m pa ka kanpe m ba w glwa M pa gen somèy lèswa m malad m pa ka dòmi Bondye m ba w glwa.

Fè bagay yo a lanvè. Se la Bondye jwenn triyonf li. Nan preparasyon pou n fini, ke Bondye ap fè w la, fòk ou ansent, fòk de mwa pase, fòk ou pase nèf mwa anvan bebe a soti, fòk ou fè katran anvan banbou ou pete. Anvan ou vin katreven pye pou wo, fòk ou pase katran anba tè pou y ap mlouze w, pou Sentespri ap lave w. Anvan pou w fè yon elefan fò w fè dezan ansent e pa konsa anvan pou Bondye vin ba w doub pòsyon Bondye re ba w yon fanmi pou Bondye ba w plizyè pitit Bondye bay tout sa Jòb te genyen an doub an doub pòsyon doub kay doub machin doub tè doub pitit tout sa l te pèdi yo li jwenn yo 2 fwa la valè sou paske Bondye li menm nan triyonf li a pandan ke w ap soufri a pandan ke w ap rele a ou pa wè anpil moun k ayiti y al nan siyon y al boutiye y al nan tout jèn Bondye ban m yon viza pou m etazini kan yo vin etazini yo tout an travay vandredi samdi dimanch se wikenn menm yo travay yo di konsa peyi a ye ou genlè bliye nan siyon valè rele w rele nan boutilye. Bondye banm yon viza non ou nan etazini se lè dimanch wal nan resto wal travay pou blan m ta ka diw jou sa se jou paw li ye samdi chak samdi ou nan botilye kounya se samdi menm ke w travay e dimanch menm ke w travay kot bondye jwenn triyonf nan ou menm ou pa glorife bondye menm ke kisa sa w pa ka konprann nan la son bondye a lanvè li ye pa janm fè sa yon lòm expect de ou menm ke bagay yo diferan Kou bagay la pi grav se lè sa pou avèk Bondye. Pa tann, pa tann, pa tann pou ba l glwa. Pa fè yon fèt lè Bondye beni w. Fè yon aksyon de gras kounye a. Pa tann lè bebe a fèt pou w fè l. Fè yon aksyon de gras kounye a. Pa tann lè w marye pou w fè yon fèt. Fè yon aksyon de gras kounye a. Pa tann lè w geri pou w fè yon fèt. Fè yon aksyon de gras kounye a. Pa tann ou gen travay la pou fè w fè, fè yon aksyon de gras kounye a. Pa tann ke legliz la grandi, fè yon aksyon de gras kounye a. Nan move moman an, lè bagay la pi amè a, lè bagay la pi di a, se lè sa Bondye jwenn triyonf li sou. Si w vle Bondye konprann, si w ta renmen vin lanvè tankou Bondye, depi jodi a la konsa ba l glwa nan pwoblèm ou yo lè maten, lè midi, lè swa. Bay Bondye glwa nan bagay la pi grav, epi lè sa wa wè glwa de Dye. Ke Bondye beni w.